Si vou pa man.
Kòman nou ye elèv mwen yo? Atache senti nou pou nou fin fè egzèsis lan ansanm avèk Mèt Obama. Nou dirèkteman nan twazyèm pati an ou twazyèm man an e ke nou pral rezoud li. Donk 2 premye man yo nou te wè kòman m te rezoud li deja, trè fasil, donk twazyèm man an n ap li l epi pou ke nou konprann li pou ke nou rezoud li. Ann ale! Isi, ekwasyon an se zèd ekspozan 3.

Nòmalman, nan de premye pati yo, nou te genyen de solisyon. Yon solisyon ke yo rele Z0, ke m mete la a, e yon lòt solisyon ke yo rele Z1, ke m mete la a. Z0 e Z1, yo genyen kòm pwen A e B. Donk, isi, depi nan premye an, yo te mete yo, men m pa t bezwen mete yo paske m potko ap rezoud dènye pati an. Yo di nou gen yon lòt pwen se ke nou ta dwe detèmine e ke avèk 3 pwen sa yo nou dwe montre ke yo fòme yon triyang rektang izosèl. Donk, premye bagay nou ta dwe al fè se al chèche dènye pwen an. Paske nou te gen yon ekwasyon twazyèm degre, nou genyen 2 solisyon, nou manke yon lòt solisyon. Donk isi, pou ke m jwenn pwen C an, kisa m ap fè?

Egal a, fòmil lan se mwens B divize pa A. Mentnan m ap ranplase tout moun pa valè yo. Z0 se mwens 1, plis Z1 se mwens I, plis Z2 se li m bezwen an, egal a mwens B, m pral pran l anndan ekwasyon twazyèm degre an, m ap tou fè 2 a antre, m ap vin genyen se mwens 2 mwens 2i

Z2 egal, isi, mwens 2 plis 1 dòn mwens 1, mwens 2 i plis i dòn mwens i. Donk, men twazyèm pwen ke yo rele pwen C an ke nou jwenn. Mètnan, nou rete pou n al fè dè zentèpretasyon jeyometrik. Ebyen, isi, m gen Z0, m gen Z1 e m gen Z2. Ebyen, m di, kòm entèpretasyon, m ap gen Z0. ki egal a mwens 1, ebyen m asosye yon pwen A ki de kowòdone li gen pati reyèl mwens 1, li pa gen pati imajinè, zewo. M ap genyen Z1 ki egal a mwens I, ebyen m asosye pwen B a ansanm avè l, ki gen pati imajinè ki se mwens 1, men k pa gen pati reyèl, m genyen zewo, mwens 1. E zèd de li egal a mwens 1 mwens i, ebyen se pwen se a ki de kowòdone mwens 1, mwens 1. Isi, m ap genyen 3 longè. M gen yon longè k ap rele AB, m gen yon longè k ap rele AC, e m ap genyen yon lòt longè k ap rele BC. Lè m fin kalkile tou le 3 longè sa yo, se fasil pou m wè ebyen si triyang mwen an se yon triyang rektang izo izosèl. Anben ann ale. Nou pral kalkile longè yo. Isi, piske nou nan nonb konplèks, nou di modil AB egal a fòmil se x de B mwens x de A Le tou o kare, plis y de b, mwens y de a, le tou o kare. Isi, m ap gen ab egal, kalkil, x de b, m prale nan pwen B a. Kote pwen B a mennen? X de B se premye pwen an, se zewo, m mete isi zewo. Mwens x de a, m prale nan pwen A a. Pwen a, x de a se premye pwen an, men pise yo di mwens x de a, m ap vin genyen plis 1 o kare, plis y de b, m pral nan pwen b an, men m ap pran dezyèm eleman an. Dezyèm eleman an se mwens 1. Mwens 1, mwens y de a, y de a se dezyèm eleman an tou, se 0, m ap genyen mwens 0 le tou o kare. Donk, n ap vin genyen AB.

Ase. An n ale. Isi m ap vin genyen ase egal. Donk rasin de x de se mwens x de a okare plis y de se mwens y de a okare. Donk, isi m ap vin genyen AC egal x de C, m al nan pwen C a, pwen C, premye an, se mwens 1, mwens x de A, m al nan pwen A a, sa ap vin ban mwen plis 1, okare. YDC, Mal nan pwen C an, dezyèm nan, mwens 1. Mwens YDA, dezyèm nan, mwens zewo, okare. Donk, n ap fè l on sèl kou, AC egal. Sa ban mwen zewo, oke. Sa ban mwen mwens 1, mwens 1 okare donn 1, rasin de 1 se 1. M prale pou BC. M di modil de BC egal rasin de x de C mwens x de B o kare plis y de C mwens y de B o kare. N ap genyen modil de BC egal. Nou pral ranplase yo pa valè yo. X de C nan al nan pwen C an, se mwen 1, mwens X de B nan al nan pwen B an, mwen 0 o kare, plis Y de C nan al nan pwen C an, mwen 1, mwens Y de B nan al nan pwen B an, sa ap bay plis 1 o kare. Donk n ap vin fè l on sèl kou. Donk sa a tou ban m zewo, enben sa bay 1. Mentnan, ann al entèprete. Isi, ki sa nou remake? AC e BC yo egal. M di AC egal a BC, enben mwen di triyang, triyang izosèl. Izosèl. Mentnan, m rete pou m moutre, fòk li rektang. Pou l rektang, gade sa m ap fè. M al gade pi gwo valè a nan tout valè ke m t ap detèmine yo. M gen 1, m gen 1, e m gen rasin de 2. Rasin de 2 se AB. Ebyen, m di AB. o kare egal a AC o kare plis BC o kare. AB o kare se rasin de 2 o kare egal a AC se 1 o kare BC se 1 o kare. Donk m ap vin genyen rasin de 2 donn 2 egal a 2. Donk isi mwen di angle dwa.

Un triangle Un triangle Rectangle Izo Isocèle Donk men sa pou ke nou demontre byen fasil. Abòne, pataje, n ap vin avèk yon lòt egzèsis ki pi bèl.